Kòmandan Jefte, èske ou ka fè m jwenn li silvouplè? Jefte pa disponib nan moman sa a non. Li pa disponib?

Menm mwen menm tou m bezyen byen pase.
Wi cheri gon bagay m te gen pou m diw wi m pat vle sa fè efè sou ou. Di m nan. Ou konnen yo kidnape Darline?

Ok, ou konn kote map jwenn avèl. Epi tou, frèm di konsa se lap pati. Epi sèm pa souflem sa menm. Map regle nan lari a mwen pa envite atis la menm. M toujou la avèw se sa sak pase. Map regle.
Epi on sèl jou pa wèm ou te pa janm wèm la avèw. M toujou la avèw se sa sak pase.
Non epa on sèl jou. Ah.
Ou konnen tou map travay. Nan kisa wap travay, kisa wap regle nan lari a m vle konnen.

Menm lè sa ou pat k antann konn sa, fòk se nan bouch Carlo pou m te konn sa. Men imajine w, Carlo se bòfrè w, pa vre? Carlo se frè m, Carlo se bòfrè w. Ki sa m ye pou mwen menm?
M panse sè w la te ka di w sa. Sè m nan te ka di m sa?
Ou konnen kolòn moun trèt sa yo, ou konnen ke l t ap janm di m sa? Anfèt, ki sa w panse menm?
Ki sa w gen nan tèt ou pou w fè? Mwen menm, plan pa m sè ke Carlo pa gen dwa deplase isit la la. Mwen menm, si m pa ka pati, Carlo p ap pati. Jamè!
Sèt ou vle fè yon montaj tou la wè.
Kounya wap vin wè kalo kalo pa gen dwa sot ui me e ewo sèm nan li pa gen dwa janm erez nan vil. E cheri e ou sonje m te di w ke m tap pati a e jou a deja rive e m kwè e demen si Dye vle fò m ta ale.
Wi m sonje w te di m ou tap pati te klè men wap pati demen si Dye vle men. Ou konnen m gwo vant, ou konnen m pa ka fè anyen, men kiyès w ap kite nan kay la ansanm avè m? M konprann wi, m te pale avèk Sola, m te pale avè l pou l kapab ede w nan kèk bagay paske m pa t la, lèfini tou m pale avèk frè m nan, Guerrier, pou l kapab ede m tou nan kèk bagay, e m panse ke ni Sola ni frè m nan y ap toujou la pou yo kapab ede w. Men pou sèm nan mwen pa fin fèy konfyans ditou. Pase ou konn etan boude moun Dalie li gen dwa di ou wi epoutan ou kon vire do ale li gen dwa raple. Ou konnen se sa w li ye lè fini l wè gwo van gen de bagay li pap ka fè w konprann. Alò se sa w li ye. Ou menm ou sot ou fè ou fè fanmi m yo konfyans mwen pa fè fanmi m yo konfyans. Ya m konprann cheri e antouka m te pale avè l e jou a deja prèske rive demen si Dye vle menm M te pale avè l epi Guerrier pou yo kapab ede w nan kèk bagay. Bon ben ok. Ben ale ale ale non cheri ale non m ap fè w ti kanpe la toujou. Dakò? Bon ben ok. Dakò cheri. Dakò.
M ap tann ou lakay la. Dakò dakò. Lè nou rive n a fin planifye. Dakò cheri.
Dakò.
Jamè! Toutotan m egziste! M wè kòmsi dèske li ansent lan tout l ap fè se woule vant, fè ti romans bagay. E mwen menm? Jis kilè map konsa tou mwen menm? Ann pale, ann pale byen. Eske kou a ou ap fèl pou sè w la oubyen wap fèl pou Pou frè tou lè 2 Makalo?
cheri. Banm zo bagay. La ou deja konnen e m te gen plan pran e pou m fè pran sè a. Paske deja konnen si sè a pran Carlo si l poko pati lap oblije kanpe sa. Jis pou l kapab voye l ale. Men Carlo pi entèlijan ke sè m nan. M pa vle pou l al fè w menm bagay la pou l mete chèf sou kou an. M prefere l pran kalo. Ou konnen sa m nan li menm. Se ti egare. M ap jwe nan tèt li. Ou konprann sa m vle di la? Pou l pa al nan chèf. M ap jwe nan tèt li. Epi tou kounya la, lè n pran kalo, kòb ke n bezwen an, n ap fè l pale ak manzè kote kòb la ye pou l al pran l. Byen.
M ap poze yon kesyon. Èske ou menm ou gen kèk grenn ki nan lari a oubyen ou pa gen menm? Ban m di w yon bagay. Ou wè si m te gen. Ou wè jan w trèt mwen an konsa m tap trèt ou tou. Ou patap konnen. M tap fè afè m pou kò m. Ou patap konnen. Banm di byen ou sonje nan ka Darline nan mwen te gen nan sòlda m yo k te tonbe. Mwen gen nan yo k tonbe paske yo t al fè afwontman avèk lapolis. Mwen gen 2 nan yo k tonbe. Ebyen yo gen grenn. Si yo pral kanpe anfas lapolis yo gen grenn. Men non nan ka sa yo paka pa fè fas non. Bon fèt. Mwen gen mwen gen kèk nèg ke m pral fè demach de yo. A pati de men dwat mwen paske mwen gen yon men dwat e se misye ki tout konfyans mwen nèt nan tout sa m ap fè se li mwen m toujou mete oparavan. Se li menm ki toujou devan. E mwen menm gen seri de nèg m pral fè m pral tcheke nèg sa yo. m pral tcheke yo pou m mete avèk men dwat pa m nan. Si m jwenn yo, m ap fè w konnen. E m pa ka pa jwenn yo paske nèg yo se nan lari a yo ap travay. Enben ok.
Sèlman Guerrier, ban m di w sa byen. M konnen Carlo se frè w. Mwen konnen aksyon sa ke m ap fè a la, se kòmsi se kont m kont ou tou. Men pandansetan, ou konnen sa n ap jere a. Ou konnen se lajan n bezwen. Paske jan m p ap byen pase a, m gentan konnen ou menm se konsa w p ap byen pase. E jan y ap byen pase an, yo pa menm sonje nou menm. Sèlman, kou an, m kapab di se sou kontwòl ou li ye, paske se ou k ap fè tout bagay yo. Bat pou lè kòb sa a tonbe pou m pa gen pwoblèm avè w. Dayè kòb la se nan men m pou l tonbe, se mwen k pouse pa avè w paske se mwen k gen panse a, wou pa t gen panse sa. A bon? Men kounye a dosye a pral laj. M pa konnen non. Paske mwen menm, si m fin fè kou a pou ou, m fin fè mesye yo fè aksyon an, kominikasyon ap rete nan men w.
Ou genlè pa konprann sa m vle di w lan. M konprann sa w di la. Sè ke w ap fin fè demach lajan an, lajan an ap tonbe epi w ap pote l ban mwen. Se mwen k ap bay sa m ap bay lan. Ou pa gen dwa ni pou menm gade pou wè menm si l kont. Alevwa. Sèlman konnen m pa jwe tou? Ou rèd anpil wi la. Enben ok.
Ou rèd anpil paske jan de kou sa yo. Fòk moun lan k pral fèl la fòk li entèlijan fòk li gen may.
Antoulèka m gentan konnen ti kou sa ou ka jerel ti kou sa ou ka jere e m panse ke m di w sa deja lèw pran Carlo sèm nan lap sou kontwòl mwen kounya m wè ke ou menm lèw te fè pran Daline nan fò la ou pat ka jerel ou pat ka manivrel mwen menm sèm nan lap sou kontwòl mwen paske sèm nan son ti egare li ye mwen je kale tankou m sèm nan yon ti gare li ye ou tande sam di w la. Ok, pa gen pwoblèm, an M ta touleka. swete pou tout bagay pase byen. M ta swete pou menm chèf ou yo pa tounen vin gate plan m.
Non, chèf mwen yo paske. Antoulèka m pa konnen. M pral rele Si Zo. plan sa gate kounye a la, se ou k ap remèt mwen lajan m. M pral rele Zo paske se li ki men dwat mwen malgre m konnen nan moman lapolis dè do l byen se vre men li konn kijan l pral fè pou l jere sa. M pral rele li e. Lèm fin kominike ansanm avèl map fè w konnen sak pral pase. Enben ok, m'ta swete w rele m, paske mwen kounya la se kòm si se sèlman mwen ki bezwen w, se mwen kap rele w sèlman. E lè fini tou pwochèn fwa, pa fè m vin fè pil tan sa la chita tann ou. Bon sa pa yon pwoblèm, sa pa yon pwoblèm. Antolèka, m'ale wi. Nap pale. Pa gen pwoblèm. Dakò mèt.

Alò, nou wi, sa fè m rele w plis la, se pou m ka, pou m ka di w, e pou m ka ba w rapò de operasyon m te fè dènyèman, dènyèman. Wi, se sa, paske l ap itil mwen, paske m gen pou m pa la, e l ap fè byen anpil. Ou wè tout bagay byen pase? Operasyon pwòp, gen 2 bandi k tonbe. Tout bagay byen pase. Se pa sa nou te vle, men nèg yo ouvri fe sou nou, nou gen pou n te reponn kanmenm, dakò? Ayayayy, monchè, e anpil mèsi tou, paske ou chwazi sove m nan ka sa. E se sak fè map di tout baz polisye a yon gwo felisitasyon. Mèsi anpil paske nap bay popilasyon an bèl sèvis. Nou la, ahan, nou la se pou pwoteje e sèvi, se sa, se sa, nou pa la pou nou kite fè abi avèk frè nou, sè nou. Wè, se sa. Monchè, men pou ki rezon kè fè m plis te vle pale ansanm avèk ou la. Ahan. Gon baz nan zòn nan, nèg sa yo travay yo, se kidnape moun, vann dwòg. Epi sa mache tou. Santi mwen ya. Alò, m pa konnen, men nou gon nou, nou gon tras n ap swiv. Etan ke polisye, gen de bagay m ap ka di deja, ou konprann? Wè, se sa, se sa. M ap ka di, men sèlman n ap travay pou n tonbe kote nou dwe tonbe a. Gwoup sa, se menm gwoup sa ki te kidnape ti dam k ap travay avèk nou an. Ya. Se yon group sak te fèt. Men fò nou ta met yon fren nan sa wi polis yo paske depi lontan zòn nan la tout bagay toujou byen pase e timoun al lekòl alèz, timoun al pran ti plezi yo, al legliz alèz men prèske nan moman la ou pa jwenn sa menm tout moun se kache ap kache. Mistè sa se travay nou lapolis la konprann sa se travay nou nou deja rantre nou deja mete nou pou sa. Li nap jwenn group sa e nap kraze group sa kanmenm. Yan ap bon anpil, lap itil popilasyon. Nou deja gen kèk tras nap swiv. Alò nou pa gen pou nou sot sila a depi jounen jodi aprè midi a la men m poko ka di w anyen paske polisye konprann. E men gen tras nap swiv ki mennen nou gen yon nèg, yon gran se li menm ki vin ap di patwon, patwon nan zòn nan. M pa ka konn kote li te fèt, nou poko konnen. Men, avèk travay entèlijans ke nou gen, n ap tonbe sou li kanmenm. L ap bon anpil, l ap bon anpil, l ap itil pèp la anpil. Paske pèp la soufri anpil nan moman yo la. Anpil anpil.
Anpil anpil. Men sa m ta vle di w ankò, ou sot di m ou gen pou w soti. Wi, m gen pou m soti paske ou konnen, ou se yon polisye. E mwen menm tou, m se zanmi w, ou konnen m byen. E m gen pou m soti, m gen pou m soti pou m kite peyi a la. Mal jere kèk bagay. Mesye Carlo, pandan msye tap pale avèk ou nan telefòn nan la, sam panse ou di pandan ou di wap soti a la, mbay ou gran travay nan men groupe la, fòw mete anbiskad bò lakay ou, bò biznis ou, paske moun sa yo, ou wè yo kòmanse la yo pap fini konsa. Wè se sa.
Madanm ou ansent pa vre?
Wi madanm mwen ansent.
Ou wè yon anbiskad lòt bò a? Pou wap la. Eyy non m pa pral pran pil tan non m pa pral pran pil tan nan bèk li paske l gen fanmi e li pa Sa kèm dou sa ou konnen Nou ba nèg yon premye kou deja la polis la frape yo yo gen 2 nèg ki tonbe ou mèt kwè m yo pap ret konsa. Wi sa w di a se sa se sa se sa. Sa vle di nou menm pa gen pwoblèm la polis la ap responsab de sekirite fanmi yo ou konprann ok ok nou deja gen yon nèg

Nou rekipere matmwazèl la e fason presyon ke kidnapè yo tap ban mwen e m panse ke m pa tap jwenn Darline ankò. Ou konprann?
Men nou etidye pou sa, nou aprann pou sa. Konprann? Se sa, se sa. Ou menm, travay ou bay anpil, anpil sèvis nan zòn nan. Konprann? Nou menm travay nou fòk nou fè. Pwoteje sèvi. Byen yo ke genyen, nou sipoze pwoteje sa. Pou nou sèvi popilasyon an. Anpil, anpil, anpil mèsi. Anpil, anpil mèsi. E sa, e sa, e sa, e sa. Ok. Ebyen, e frè Carlo.

Si Christina panse ke l ka li ka kòmande m nan tout sans, sa m pral fè pou li la, m pral pran yon kou pou li ki pi rèd pase sa oparavant yo. Ban mwen lè Tchouky menm. Yo, Tchouky menm, sa k ap fèt menm? M poze la a menm. Yo, tande byen menm. Mwen gen yon misyon la a menm m vle pou w akonpli pou mwen. Men avan w akonpli misyon an, mwen gen yon paknè ke m pral voye w tcheke. E ou konn zo reken menm? Ou pral chèche jwenn zo reken pou mwen. Wap voye misye vin nan baz la, paske m gen yon misyon e ou menm ansanm avèk misye m pral voye akonpli. Fè zo reken vin jwenn mwen, di l antre nan baz la paske m gen bezwen l anpil, paske m gen yon misyon pou l fè pou mwen. Ya men. Fè tout sa k depan de ou pou w voye misye pou mwen tande, pou w voye misye nan baz la, paske li trè enpòtan men. Ban m tou di w sa k pral fèt la men. Ou wè bèl sè m lan men? Kou ki te pare pou Dalin la ke m te ba l li a ki te rate an, se menm kou sa ke nou pral ba bèlsè m lan. M ap wè. W apral pran manmzèl anndan lakay li menm ou pral kidnape l. Ya. Jwenn Zoroken epi al akonpli misyon ak mwen epi pran l al mennen l nan baz la. Pwòpte an wi nèg. Pa gen pwoblèm frè m. Ya.

Gen bagay ke ou te pale m nan, li a fè sèm nan. Mwen jis vle pou w di m sa ke ou te gen pou w te di m nan. Ebyen, jis di m yon fason pou m fè, ban m yon plan. Pou m fè l rayi nèg lan? Kijan pou m kòmanse? M ka toujou fè m pa konnen, m ka toujou fè m pa konnen. Banm di yon bagay, banm di yon bagay, m pase, ou konn Guerrier pa vre? Ok, m pase ke m te pale avèk Guerrier de menm afè bagay sè m nan. Pale m te pale avèk Guerrier a, ou konnen Guerrier son bon grenn li ye, e Guerrier son trèt tou, fòk ou konnen sa. Ok, e m te pale avèk Guerrier de afè sè m nan, ou konnen bò frè m nan gen pou l pa. Epi tou, jan yo te di m konsa, n ap fè yon plan kòmsi pou n wè si n a kidnape moun yo. Èske w wè sa se yon bon ide? Wi, m ap di wi. Paske mwen se e lajan m bezwen. Lè sa l ap di bon n ap al fè antrav. Enben kounye a la se ou menm ki pral di m kijan w wè m ka kòmanse nan plan an. Kisa w wè m ka fè an premye. Ou konnen Guerrier ban m konsèy lan se vre. Non, Guerrier pa bezwen konnen si m pa dakò de sa menn. Ou pa ka di w pral pale ak Guerrier. Ebyen, se fè l pi vit wi. Paske nèg lan gen pou l pati. Paske fòk nou pa kite nèg lan pati. Ou konprann sa m vle di w la? Mwen m pap kite nèg lan pati. Paske fòk mwen bat pou mwen si m a swa fè kidnape nèg lan oubyen fi an pou n ka jwenn kòb lan epi misye pou l pa pati. Paske m bezwen pou yo tonbe sou bouda yo. Moun sa yo frekan twòp.

Sam pwal fè a pou nèke dim sèlman aprè sa ah m gen moun sou kwa bon ou konnen m te di m te pale ak guerrier ou konn guerrier son rat pa kaka liye ah ou byen guerrier
eeh
eben kounya la ou menm wap dim tankou ki bò pou m kòmanse dirèk eske se nèg la m sipoze kidnape ou byen se sè an jis banm yon ide non sè ke mwen menm m pa vle pou nèg la pati. M pa vle pou l pati menm. Bon si nou kidnape l isit a lè sa lap konn yon ti dam nan. Non non non non non pou mwen menm se pa konsa m wè l. Pou mwen si m kidnape nèg lan lap pi bon toujou. Paske ou gen dwa wè nan jou ke m kidnape fi an epi nèg lan gen dwa gen tale paske l pa banm jou an dirèkteman. Ou konprann sa m vle di w la? M pa vle pou l gen tale. Wi se sa map fè. Wi de sa m deja.
Men kounye a kote nap jwenn avè yo a e la pwoblèm nan. M panse ke depi m gentan mete guerrier sou kou an guerrier konnen ey banm zò bagay e guerrier sa ou menm pitit guerrier sa telman trèt ou menm sa w konnen l fè ou konnen ti dam ki tap travay nan nan bagay bò frè l lan m pa konnen an Fè w konnen, e kwè l al fè yo kidnape tifi an. Neel pa mete m sou kouran non. Li frèt anpil wi. Li pa mete m sou kouran.
Se lè frè l ap pale sa ansanm avè m, m tèlman sezi. M sezi. E la m ap di w la, nou te mèt pa konnen kot n ap jwenn li, Guerrier ap gen kontwòl la. Manman se yon vis pou tèt frè yo li ankò. Grann sa tèlman gen vis menn li tèlman gen tou nan manch li gen ti palbè tou kèlkeswa kote bagay lan ye a lap konnenl lap wèl ohh mwen menm nèg sa wè menm si wèm nan pale avèl mpa fèl konfyans non tanpri sèm nan pa al eksplikel afèm non mkonnen mpale avèl deja men li pa bezwen konnen sim mete okouran non non non li pap konn bagay sa non enben ok pa gen pwoblèm li tankou jan wèm zo lan sèlman sèm mwen ke ou pran tan.

Fouye nèg gen nenpòt nou pèdi nenpòt 2 nèg men. E ki 2 nèg sa yo?
E kounya la men e bòs la bezwen w men. Lòt 2 nèg kap travay a misye yo men 2 nèg tonbe men. Nou bezwen ranfòse baz la men. Nan m cho nan lari a m pa konn sa pou m fè men. E
banm di yon bagay. Eske misye gen nouvo zam ki vini bagay sa yo. Monchè misye gen materyèl ki vini wi frè gen materyèl ki vini. Pase zam mwen mte genyen an menn m prete yon nèg epi lal fè misyon m pa janm wè misye menn eske misye gen nouvo zam bagay sa yo. Monchè menn jan bagay yo ye la menn misye bezwen ranfòse baz la menn.
Yow waka nan bayo konsa menn nan moman nou ye la menn bon sa bezwen apui menn. Bon sa pa bezwen nan relo selman. Bon mzon bagay menn mwen mzon nèg wi mzon bagay wè mzon nèg depi wèm te gentan lave menm non bagay menn bon antouka kòm misye e bòs mwen liye deja men fò misye gen bagay fò misye konprann tou menn pase mwen menm mpap baw manti pou le moman kounya gen de bagay map fè pou yon nèg se vim map riske menn ou konn sam di la se vim map riske ki vle di imedyatman nèg la dim fon bagay pou li mdi nèg la mete an poul banm fòl ka banm wi non men nan moman la yo pou jwe ba yo a se yo menm ki fòs nou menn. Ebyen antouka menn men sa wap fè menn.